Salam zanmi m ou koman nou ye depi nou tande vwa sa epi nou wè vizaj sa nou deja wè se aktris pa nou an Vava guys franchman m pa konnen kisa pou m di nou ankò paske sa fè vrèman lontan vre m pa pote anyen pou nou sou chanèl la nou ekri m sou instagram nou ekri m sou tiktok nou toujou ap di m Vava fòk ou travay chanèl ou a fòk nou pote Fok ou pote bagay pou nou pou nou enjoy nou bok sa fem plezi anpil anpil anpil sa montrem ke jan nou renmenm jan nou ap ankourajem travay plis donk guys na eksizem se pa fot mwen se problem tan ki fe kem m toujou pa janm pote anyen pou nou bon jodi an mwen deside pote yon prenk pou nou guys se kiyes m pral prenk se Michelle. Michel gen poul pase la paske gon bagay m te achte nan mouda m pou li lòt bò a la epi m te dil pase prann se pou la premyè fwa ke Michel ap vini lakay la donk mwen sot bal adrès lan deja li dim lap vini donk pandan lap vini an mwen menm sa m pral fè m pral tou fon jan m prenke m sak pase m pral fèl malonèt m pral fèl malonèt pou m wè ki reyaksyon ke lap genyen guys antouka mes amours. Ou menm ki potko abòne avèk chanèl la ki fèk tonbe sou paj lan fè sa kounya a boo pa bliye patajel ak zanmi w patajel ak fanmi w patajel avèk tout moun yo edem grandi mes amours donk swiv ansanm avèk mwen pou nou wè kòman sa pral pase nan prank lan guys. Guys, m ranje kamera la. Yon fason pou l ka pa wè l. M panse ke la la bon. Yon bagay. Bèy konsa. Oh my God. Sa m fò m ta kanpe l wi.

Dekorasyon yo an. Ebyen, se tout moun ki rete nan edifis lan ki kontribye, ki achte dekorasyon yo. Ou pa kwè?
Tanpè ou pa wè lòt yo konsa tou? E ti kòb mentenimento an? Ou panse ti kòb mentenimento a fè sa? Non, non, non.
Sak fè sa pa gen anyen ki pa ka fèt cheri se aprann mwen menm lèm te lèm wè nan edifis m te rete an anba a li te pwòp yo te te gen bèl dekorasyon gen ti flè anben se pwòpte ou mete lakay ou pitit li pa rive kòmsi vin gade si si edifis pwòp se vagòb non la pwòpte se lizaj ou pa wè sa ah
wap wè ti dlo.

Ou wè sa? Kòman, kòman m fè konnen moun yo pwòp? M ap pale w sa m wè deyò a, m pa rantre kay moun yo. Tout moun pwòp cheri. Pwòp, bon pou mwen m ka di m gen ti kay ou wè m an, bèl, vrèman pwòp. Men m pa ka di tout moun pwòp. M pa rantre kay tout moun. E, fi a pa t ba w bagay la mwen?
Ki M pa sonje l parèy konsa tande m ap rele yon bagay la tande ban mwen ti tan oh li menm fi a detounen m tande kiyès sa kiyès ki gentan ekri m de mesaj sa M pat sonje sa, m pat gentan pase prann non. E fini tou, e tchoulou m ye, m paka konprann. Kòman e mwen menm wap vin di fi debal bagay pou? Ou pa konn kay fi an? Ou pa konn kote l rete? Vava tande, tout moun ka rann moun yon sèvis. M vin la sou moun ou pat bay, ou pat kite, wap dwe kite m vin la. Kòman m vin m kite w vini pou mwen pase pou m fè w konnen ke mwen menm m pa tchoulou, m pa sèvant ou, m pa bòn ou.

Hey ou wè alcool sak pase w menm. Kèm pa kontan jodi a. Ebyen si kè w pa kontan kè nè w gen ou gen lè pa kraze vye m pa konnen ou pap po ou pa kap moute sou mwen konsa cheri kontwole w jan wap pale avè m hein si se pa sou sou sak pase w. M te di m pap kontan pou moun pran achte bagay pa vre? Yeah. Men ou pa ka di se mwen menm ki al ki pwal prann kou ankò ki sans ki sans sa gen èske w wè l tap lojik. Papa.
talè. Ki sa k pa lojik la? Pa egzanp, si w achte yon bagay, ou kòmsi ou gen yon randevou avèk yon moun ki pre lakay mwen. Ou di, A Michel, moun nan tou pre lakay ou, rann mwen sèvis, rive poulòp sou li, pran l pran l pou mwen silvouplè. Oubyen ba l kèk. Sa s on pwoblèm li ye, Vava? Nou menm Ayisyen kòman nou fè dwòl konsa? Bon, e sa k fè peyi nou an eta sa a wi. Nou twouve sa yon tchoul li ye?
Mwen te voye adrès li an ba ou pa vre m voye adrès li an ba ou m voye adrès li an ba ou m voye nimewo telefòn li an ba ou e ou pa m pa ka konprann se mwen menm ki pou leve pou m al prann pou sa sa vle di sa vle di se sa ou vin dèyè la sèlman se sa ou vin pran ou vin pou vin sa m vin lakay ou m tou pa m vin la pou m wè m tou chita m pa vin la m pa vin dèyè l sèlman m pa fè anyen lakay la m vin.

Hein?
Enfim ou annik pull up lakay mwen konsa ou annik vini. M pull up men m pat di w m tap vini. Ou pat di m kap vini kounya. Depi maten w te di map vini epa kounya ou te di map vini. Ebyen sa sa fè si w vini kounya. Oh anpil kou. Si w te gen kè kote pou moun gen moun ansanm avè w ka mete m alèz pou di a Michel m gen mennaj mwen la tan mare m bezwen al fon kraze si se m wè m wè genlè e sa m ba w pa di moun mete w alèz ou granmoun sa w gen pou ap nève pou rete Oh sak pase fi sa la jezuu. Ou ap vini lakay ou depi maten m di w vini ok ou wè lè a pase ou wè lè a pase ret lakay ou ou byen al regle afè w ou pa ou pat bezwen vin nan e pa m dwòl mwen menm m pa m pa renmen moun vin lakay m konsa eh eh ou te di mwen Bon sak pou w di la nan moman sak pou w di la nan moman sa m gentan ki fè m oblije vini lè sa. Mesye mwen m ta renmen vin lakay ou nan lè sa la hein.
Anmwey apa ou vini kanmenm. Ou vini paske son enpav ou pa gen anyen pou fè. Son anryenafè ou ye ou pa gen anyen pou fè lakay ou. Ou genlè pa gen pitit pou okipe ou pa gen mari pou okipe. Se sak fè ou vin la. Mwen menm m paka konprann yon moun ta sot lakay ou byen serye ou vin fè enpav lakay mwen. Sa sa vle di.

Hein? Ou te ka jis kitem kanpe deyò pat bezwen kitem antre pouw tap fè tout bagay wap fè yo la pitye. Men ou te bel wi. Premye fwam vin lakay ou oh. Ou te. Nap pale nan telefòn nap ranse nan telefòn. Ew te vle antre pitye. Nan telefòn nou bon mwen li lakay nou nou lòt moun. Ew te vle antre pase mwen menm pat envite w lakay mwen mwen menm. M dayè m te diw lèm te diw vini an m te diw kanpe tann mwen devan an m tap vin kote w dèyè a m pat diw monte lakay mwen.

vizite tout sa sou moun pa nan ou annik vini ou fin chita nan da yo vin sal pyo tou sal pyo tou sal vin monte sou kavèt moun la vin sal li men kounya ou gentan poulòp nan kizin ou poulòp sou balkon sa se sou moun sa rele tou Michel pitit ou pa wont a ma chère ou anfòm fò pitit e jèn fouye.

Oh si marim te la la. Kounya poul te wè mwen oh non avek petèt ou te ka vin pranl nan menl non janm wè vini la cheri ya janm wè vini lan on ik vini ou vin monte lakay mwen san mwen ou vin banm sipriz la se marim ou te vin bezwen pran ou panse ou te isit lan ou te ka pran nimewo m bikèlko m pa konnen m pa konnen non oh men sa plis ke sa paske jan w vini la oh oh.

Madame Michel. Madame Michel, ou ki bi yon bagay, vin pran. Avan li pitit. Madame Michel, koto.

Ou gentan ap retire perik li. Fi a retire perik li. Gade yon moun mesye. Ou nève m wi franchman. Cheri sa e.
Komsi premye fwa m vin lakay ou e. On prank m te di fò m prank ou pandan w vini an. Pase premye fwa w vini m tou pwofite prank ou. Timoun yo di m prank ou. Ki ti moun sa yo? Oh, fanatik yo wi e hen. Bon fanatik a voye sou TikTok ki di m pre kou. Oh, e, e sa yo te bezwen wi. E hen, m te di an nou bezwen Michel touye m. Yo di m pre kou. An tou ka m fout pre kou sèm. Ou, je bouk. Kounye a Michel.

Nou te mande m pou m prank Michelle, m prank li pou nou. Antouka, se konsa prank lan te pase, fi a m pa tap ka kite l bat mwen vre non. Yo toujou ap bat mwen nan prank sa, sèt fwa si m pran prekosyon, m pridan pou yo pa bat mwen. Ou pridan?
E vre sa ke m wè? Ou m pa pridan e vre? Ou renmen kapon? Mwen renmen pa kapon e vre, m pral kite moun bat mwen?